yo etidye pou yo fè rechèch yo pa konn computer pou yo ka vire piye ak Koupel tou metel la metel metel sou koupe mwen metel sou koupe. Computer pou yo ka vire piye ak piye ak yon lòt moun ou pran telefòn ou ou rele konsa tou yo fèl sou ti granmoun ki vulnerable
pou ou pran tanw sou entènèt pou ou antre nan sistèm yon bank pou wap chèche moun ki aje. Lè konsa, yo gen moun nan mezon de retrèt yo.
Gon enfimyè menm k ap travay lakay yon dam ki granmoun, li chita la l ap vòlè bijou. Li chita la l ap vòlè kòb sou akawont granmoun nan. Lè konsa, li gen tan vòlè ven konbyen mil dola. Kòman ti kote, ti kay ki gade ti granmoun yo? Se yon rezo bagay sa ye wi. Kay ki gade ti granmoun yo, kòman yo rele ankò a timoun? Kò kay ki gade ti granmoun yo kòman kay sa yo rele ankò kay sa yo kay ki gade kote ti granmoun yo rete a nursing home yo vòlè kòb yo nan nursing home nan maison de retraite
e ti granmoun sa yo mande yo non yo lè konsa gen moun bagay la se yon rezo li ye nan gen moun nan nursing home nursing home ki rich yo yo spesyalize yo menm nan maison de retraite. Nou tande? Y'al nan nursing room, y'al chèche ti granmoun ki kòmsi moun ki gen moun k'al mete ti granmoun yo nan nursing room ki vann chè. E sa k' fè yo pa dakò ou fè videyo, ou pa dakò ou gen enfòmasyon ti granmoun yo pou ou vin nan lari. Kounye a gen de anndan ki vòlè ki vòlè sosyal ti granmoun yo. Yo vòlè kat de kredi ti granmoun yo. Sitou tou lè gen moun tou yo pran yo kal travay anndan kay ti granmoun yo. Bay la yon rezo liye. Se yon rezo bay la ye.
Nou tande? E sak fè nou menm ki enfliyansè, ki tiktokè, ki aktè, ki aktris, gen de seri de kontra depil depase 4 5000 dola fò nou siyen. Mwen menm mwen tou di w moun sa. Ou vin kontakte m pou pwomosyon, depi se biznis w ap fè, m ap fè l avè w. Paske mwen gen popilarite a, m pa gen kòb la, ou gen kòb la ou gen biznis la. Mwen byen avè w toutotan w ap fè sa k bon. Li te mete pitit mwen. Mwen toujou di pitit mwen sa. Depi yo mete w nan prizon, mwen mande èske w te fè l vre? Si w pa t fè l vre, m ap kanpe avè w. Kòman w fè nan prizon? Pa ki filyè de kiyès? Depi m aprann ke w nan prizon,
Ou vòlò pou sak pa sa, m pa pral wè w, m pa ladan, moun pa rele m. Mwen toujou di l sa, depi yo kenbe w nan nwit a zanmi w al nan disko, mwen menm mwen konnen m voye w lekòl lajounen. W al nan jim lajounen, nan nwit pa pou ou frè m. Ou ka sòti nan nwit, lè w lakay ou, w marye, w sou kont ou, w a madanm ou, fanm ou e sa m di l. Lè w a madanm ou, w a pitit ou, granmoun lakay ou, se ou k ap peye kòb lakay ou lè sa w a sòti nan nwit. Depi yo kenbe w nan nwit. Lapolis kenb w nan nwit, de an deyò lakay w pa rele m. Bann a favò kap mache nan nwit. Timoun ou ye, e sou kont mwen, lè w bezwen yon 100 dola, yon 200 dola, yon 300 dola, mwen k ba ou l. Sa w ap chache nan nwit? Nan vòlò w ye? Sa w fè ap sot nan nwit? Tande byen. Tande. Sa w pèdi nan nwit? Wap mache ak ti valiz. Ou nan pwostitisyon? Ou nan vòlè? Ou nan asasen? Non. Lapolis pran w nan nwit nan lari, pa rele m. Tande byen.
Tande. Depi w rele m, m ap di bat ou. Eske w ap fè Uber? Non. Mwen menm ki granmoun si m pa gen yon kote espesifik m prale, m pa sanse nan nwit. Pandan plizyè fwa epa anndan lakay mwen nou wèm chita la chak swa epa la m ye
sometimes si m pral nan yon fèt oubyen nan yon inogirasyon m gon kote presi m prale ok mwen menm e nan machin mwen m safe m pa renmen monte machin moun m pa nan krèy m pa nan zanmitay m pa al nan kote m pa konnen m pa twò alèz a moun ke m pa konnen Yon moun ou m pa konn kote ou twò fè lajan ou m pa twò alèz avèk ou. Ou gen biznis, m ap pwomote l pou ou. Nou tande?
Le jou ke yo kenbe w nan vòlò a, jou an menm m efase tout vide ou. Jou yo kenbe w nan vòlò. Oubyen m aprann m wè lapolis ap, m ap gade w, m ap gade w nan news, nan nouvèl, Map premye san anfen anvan menm mwen fin gade nouvèl la mpap byen konn si son fim si son montaj si son reklam map rrrpp m kouri m vin efase tout video reklam fini menm sim te fè video pou John m te gen ti valiz ti sachè John kenbe nan menm mwen menm m tap efase video
e tout moun ki reposte video a m tap fè zen avèw paske nou pi mechan. M ta renmen konnen nou menm kap reposte video a yo si yo te kenbe nou a izo nou te byen a izo nou aprann ke izo e vòlè li ye eske nou tap kitel tonymix efase yes paj li pou li l granmon li gen dwa poul efasel e alò sak gen poul pa efasel la e sheldon e sheldon yo kenbe a e madam ni e yon frèl li dwel lwayote. Nèg la atis li ye pèsonalite piblik li ye le do vann yon brenn yo kenbe w nan vòlò la polis ki ba yo e pa rimè e pa spekilasyan la polis ki ba yo la polis ba yo nan news epi w te vle pou l kite lè vin ankò moun pa ta ka arete menm si yo pa ta ka arete Tony men pou l siveye imaj e nòmal men men men men Kenny West te fè yon frekan avèk Adidas la Adidas te dile tout postè Kenny West wi. Yo te cancel Kenny West wi, yo te koupe kontra a wi. E konsa wi, ni pou footballeur tou wi. Dènyèman la Neymar pa t akize la, ou pa t wè kòman club li a te gentan delete li. Yo delete li yo pa afiche l okenn kote. E konsa wi pitit. Depi imaj ou sal, moun pa nan favè w non papa.
Ni nan fim, ni Hollywood, ni nan mizik, ni nan sinema, ni nan spò. Depi yo akize w de vyòl, tout sponsor sòti sou ou. Tout sponsor soti sou. Se pa kon on kesyon de ayisyen e kon al ye dan le mond antye.
Depi imaj ou te konn ap vann nan depi l sal yo retire w. Ou pa wè valè foutbolè la depi yo akize yo de vyòl yo akize yo de sak pa sa ou pa wè kontra koupe yo pap pran yo pou yo jwe nan koup di mond ou pa wè twòp Drogba Didier Drogba Fanmi n yo ap akize l li te konn fimen, li te konn vyole, li te konn sesi sela. Ou pa wè yo cancel li, ou pa wè l pap ka jwe koup di mond, ou pa wè yo retire l nan bagay Didier Pogba, Pogba, Gogba, Gogba jan l rele a. Ou pa wè yo delete li, li pap ka jwe okenn kote. Ou pa sou moun ankò. Ou pè Robinho ou pè Vinicius
depiw wè zen an mal kat la mal bat ou pa wè ou pa wè Cristiano Ronaldo paskel te jete yon bagay coca cola ou pè jiska prezan li paka pran yon balon dò
gen de gand pwisans ou pa atake gen de bagay ou pa foure kòw gen de zen ou pa fè. gen de imaj wap vann, chita la ap bay moun konsèy, ap leve fèy 100 dola anpil, ou anlè, ou wè sa? Sa a lenpòtan anpil, fò w redi pou li, fò w travay di, fò w leve bonè, fò w fè sakrifis pandan se tan, wap vòlè. Vòlè pa gen de siyifikasyon, vòlè vle di, pran sak pa pou ou ke yo pa ba ou, e sa vòlè vle di.
Kote prann online kote prann direct kote prann kay moun i pat pou ou esa vòlè vle di vòlè pa gen 2 signification nan esal vle di wi poukisa pou moun vle bat yon moun sil di sa poukisa ou vle pou yon moun vin defann vòlò dwèt long paskel pat pou ou moun nan poukisa moun nan pa kenbe kòb la lakay li paskel pa vle yon moun vin lakay li al prann li level la li lèl metel la bank li pou sekiritel Li pa mete l la bank pou enkoni ap rale l san l pa konnen. Lè moun nan mete kòb la labank lan, se pou l kapab pa gaspiye l lè l bezwen l pou l pran l. Li mete kòb li labank epi l leve l jwenn li efase nan akawont lan, l pa t ba ou l, li pa achte pou li, li pa peye anyen avè l, epi w di mwen pa vòlè?
Gadon kaka!
Anben m pa gen dwa ankò? Kounye a vòlè w vin gen plis dwa ke ètrimen! Nèg gran may gran may pou fè moun kou Sak fè w pa itilize gran may wa pou fè biznis pou w kreye yon koleksyon online pou w fè yon mache Valè mwayen k gen kounya pou moun fè lajan Valè mwayen k gen kounya pou moun fè lajan Valè biznis yon moun ka kreye online Hein Ou tande.